Mwen m trèt mwen menm m gen m gen m gen pou m jwenn avèl mwen menm pou m kote pase li gran lèdi a mwen. Bonswa eskize wi Alan mi kote w vin la vin pote w plent pou ti gason lan tande pou ti gason lan ti pikan Hein sak pase la? Ou lage ti gason lan nan savann nan ou pa metel lekòl nan chanje kabrit kounya lap veye pitit moun lap pase pitit lan sot lekòl la li dim ti ti gason lan ap anmède l menm ap voye wòch dèyèl vin pote w plent pou li fèl rete dil chache renl pitit pam nan m metel lekòl mwen menm.

M konprann an. M te pase pran. Ou pa ka fè l wont kouman sa? M pa ka fè l wont se zanmi m li kite l mwen e l te gentan di m sa m oblije m pase pran. Ok. Men kòmsi ou gen lè se sèl lakay a ou manje? Non non m gen manje lakay mwen men ou konnen lè l fè l se li kòmsi si m al si m al di l m pa bezwen l ka panse ou pwoblèm gen avè l m oblije m pase pran. M gen manje lakay la. M konprann.
Men ou konnen ou konnen bagay tou? Fò met ti kòb lan men tou. Fò bal kòb. Pase se sèl mwen ak parenn nan ti tifi a gen. Denyè sa m bezwen, li mande mwen se kot parenn nan pou m rele. Èske w wè sa m di w? Donk ou menm fò w fè jès pa w tou. Ò! Yon nonm lan se pa konsa m te fè. M te jenn gason tou. M te jènjan. Lè m bezwen yon jèn fanm, m gen kichòy pou m ba li tou. E se sa m di w, mwen gen de nos jours yon gason se parèt li ye. Se konsa l ye. Alò ata aranje w. Pa, ban m pale ansanm avè w. M konprann tout sa w di m yo. Fòk mwen di w sa tou, ou konnen se avèk yon tonton m ke m ye. Tonton m lan nan moman an m mèt di w menm je l prèske pa vwe sou mwen. Paske tab la piti bay yo pa gwo. Epa lajan m pat anvi bay Keisha. Men bagay yo di. M konprann ou wi. M konprann men fòw fon jan. Bon lòt ki chwa yo pou m di w ankò. Ou mèt pale avèm. Konm kwa m wè Keisha pa vle manje. Nan sa li pa vle manje, lè konsa ke sa al lekòl ak manje a, menm lè se yon pen a ze li fè, nou mete l nan yon bagay plastik li vlope li pou l ale. Li ale al manje yo, lè l vini li vle di m li grangou. Sa k pase menm? Fò w pale ak Keïsha. Non bon, sa m pa konnen l. Petèt l ba yo ka tonbe nan men l. Sa m pa konnen l paske. Non, fò w fon pale ak li.

O jezi! Eske son reyalite oubyen se nan dòmi m ye? M pa ka kwè bagay sa. Hum! M santi papa Keisha sispèk. Lè Keisha Lè Keisha al aba yo lekòl la se pou mwen l pote yo wi. O mezanmi! Sa vle di lavi yon jèn gason defini konsa menm? Kèt non, sèl bagay, m santi parenn Keïsha pi cool wi. Men papa Keïsha vin fè m repanse Jezi. Ee nan kisa m pran la Bondye?
Oh oh Bal fawouche manzè Jan manzè pa vle wè ti pikan misye Pado ti pikan
Kiyès ki rele pado ti pikan? Ou menm mwen wè yo m di sa bann Tande bon m di w yon bagay Sa vle di Kiyès ou wè pado ti pikan make nan do m?

Woy madan laliom ap pase ou madan ti pikan a yon jou tande vye bagay. Mwen menm ap sikonn ankes wè kliyan valè. Hee mete ni ou menm ni ti pikan nan yon blende m blende nou n paka menm bon banm bon demi tas ju menm aranje w tande vye bagay vye ranblè vye bagay pwa bosal lè map pase madan ti pikan e fin wè le jou map pase lè w rele m madan ti pikan wap jwenn avè m tande. Sèl si w bay ti pikan vag. Sèl si m bay ti pikan vag. Mwen renmen ti pikan. Ou ki pran tan de vye bagay restan kwabosal. Gade eta l. Lè fin wè si w pa konn kiyès ki mwen menm nan, chache byen pou wè tande paske antèn mwen wo. Chache byen w ap konn kiyès ki Tayo a tande. Atansyon tande frè. A an jo vye bagay. Ti pikan k ap ban m nouvèl ou nan zòn nan. Bat pou m ba ou avè l ankò tande. Bat pou m ba ou avè l. Anh. Avè ti pikan.

Ki m tande krèm ak Keïsha m sot pou li monchè an imajine w konpè ou yon jèn gason renmen ak yon jèn fi e lakay ou fè manje e lakay ou fè manje toutan men wè sa pa gen sans e bon di pa se twal mouye tou pou vin lave asyèt tou wè se se lè w si se mwen k responsab ou konpè ebyen an n serye konpè.
M konprann ou, banm di yo pawòl. Mon pè moun yo se renmen yo renmen. Kesha gen laj pou l renmen. Wi m konnen sa.
Sa ka rive lavi pa pèmèt ti gason an oubyen m pa konnen mennaj li a posede. Li ka pa genyen. Bon dayè ke nan inivèsite yo pa k travay. Wi, wi, m konnen sa men. Bay Kesha libète l. M konprann ou jalou se vre. Men ba l libète l, li gen ti laj pou l renmen. Konpè. Paske li pa fè nou wont. Konpè koute m. Gen timoun ki nan laj li ki gentan gen nenpòt twa kat pitit wi. Sa pa jalouzi non konpè. Men men jenn gason an li menm tou, fò l gon jan pou l kanpe li. Yon m tande moun yo pe di nan lari a, li gon jan pou l ye. Konpè ban m di w pawòl. Konprann sa m di w la?

Lè w se jenn gason mwen menm konbyen ou sonje lè tak nan yon tak mwen menm medam yo m te toujou fè kichòy pou yo. Monfrè banm di w yon bagay pa imilye ti gason an lavi a gen revè ladan l pa imilye l ok ti nonm nan pap travay okontrè si e konsa Keïsha ka ede l a ti moso manje a n ap gen plis respè tou li pap maltrete Keïsha l ap gen respè pou li plis. M konprann wi m bay imilyasyon li m bay imilyasyon si se yon jenn gason li ye m pale ak li pou l pran fòm kò li pou l chache kichòy non non pa ou ki pou ap fè l wont ou ki pou ap fè ti nèg la wont.

Mete sa la, ok? Konpè. E men,
kope sou kleyon an. Konpè,
ti tafya a gande lè m fete a lakay la. Se li ki ede m wi. Ou kwè se sou souflè w a wale met de ti gason? Non, non, m pa sou.
A konpè, a konpè. Lage l, lage l. Ou konnen dè fwa m bwè ti kout li an, se pou m jere yon pwoblèm. Ou konprann sa m di w la? E men ok konpè. Dakò konpè. Ouf! Konpè sa bay pwoblèm wi mesye. Tèt chaje.

Ba ou te gen ap domi la? A mon chè cheri a.
An pa cheri, an pa depi lèm vin la m pa janm wè chèli sak pase? E pa dat mwen la non m poko janm wè lap parèt la. Se sa. Ou vwe lal chache yon bagay?
Se sa. Mwen menm ou konn pou banm di w. Mwen menm m kite pou e a de je w. M kite pou e a de je w menm. Chèlè sa pa janm chita la. Oh koman l pa janm chita nan kay la e pa ou menm ki papa a? Ah mwen k papa a e sak fè depi li li chak e chak ui jou ou antre nan kay e. Ebyen mal regle biznis mwen pou m bay kay la manje e sak gen. Chak ui jou pou antre nan kay e tou nòmal ou ka pa konn kisa lap fè. Men se ou menm ki granmoun e ou pou kouri dèyè l. Bon m di w li di m li pa gen santiman pou gason se pou fanm li genyen l. Oh sa w di m la pitit pam nan wi. Gade! Reve yo tande, paske dòmi te wè tap dòmi talè a la. E nan rèv ou ye la, ou ye pou tout bon. Men jem kale m reveye nan, m reveye. E pa pitit pam nan. Pitit pam nan Sherley ou di wi. Bon bon bon m bliye se kesyon de gran lady ou de gran m pa konn kijan.
Alo. Ya. Baby m dèyè la kay ou a la a cheri Rive kote m nan An li ok pa gen pwoblèm map tann ou ok Bon ti zòn wi Ti frechè

Gad mouda Ledia non mesye. Fanm lan bèl li anfòm li byen kanpe menn. Gadon jounen mason m fè ui. Ki pa menm koutem anpil kòb. M bay fanm lan li menn. Em blanch m bay kòb. Gad. Gad pla menm. Pla menm fin dekale nan travay di. Bon sa m pral fè la. M bay kòb nan menm. Kounya la m pral oblije al tcheke Bendjila. Met ti konvensenk goud lan menl m achte yon ti marinad m manje.

Li t koz avèw. Wi mesye li te koz avèm epi m pap kite li ke paske m tonbe damou. Talè, son gason m gen anndan kay la oubyen yon jenn fanm m genyen? Enben madanm ou tande a de zòrèy pa mwen k vin di w sa non e pa sa m tap pale la vòlà. Enben paske w bal libète, si w pat bal libète m kite w nan kay yon timoun ou pa lib twòp lese ale. Kiyès pou mèt lè bon mwen lekòl bon menm se paske m pa gen kontwòl li lekòl la e pantalon l bay bon menm m wè l la gade tout la se sou mesye ti mayo ti sesi menm m pat janm konnen si lekòl la e te nan eta sa l te ye.

Pandan wap pale de dlo a mwen menm sim te jwenn yon vè vena son tem ta wal bouyi poum bwè sou tèt koze a. M poko janm sezi konsa. Fok m rantre anndan mare koze. Humm konsa
Kom yo di lè w fon pitit ou pa ka fè pitit ou pa ka fè santiman. Bonswa doudou.
Oh kòk kòk yo la. Kòk kòk ki kote yo la hein ti pikan. Deyè m deyè a kabrit la wi. Ah merci beaucoup Ou al bay kabrit yo manje depim maten sa epi ou rete ou fè joune a kabrit yo. E bon bon bon bon bon e sèl avèm nou kitel e sèl avèm e li k zanmi kounye a e. Gade bwa bwa kouzon nana santi kabrit la toupi wi e men koman koman sa fè ak kabrit yo menm ou jwe avè yo. Konnen w Fout kibòd fout chèn fout teve.
Konnen w pa konn enpòtans kabrit sa konnen w pa konn. Konnen ou pa konnen.
Fout kanpe! Tonton, tonton, e, e, e. E men kou ta di ou kòman, ki enpòtans kabrit sa? E men kabrit sa ou enpòtan wè. Kabrit sa e fout pou yo ye. Banm di ou ti pikan. Kilè sa on mesye pote m plent pou ou? Avan yo mwen gon nèg ki vin a tout pitit li, li vin pote m plent, li di yo depi ou wè l wap anmède l. Sa k pase w la menm? Men, men, tonnè boule m. Kilè misye pote la?
Tonnè, tonnè kraze m men, men, men, m pa konnen bagay de timoun non. Bon tigè a vin la tout papa li di konsa wi ou wè pitit lòt pede anmèdel. Men men men men ni oh edan edan map pase anba epi epi epi tifi an menm li li ap fèm konsa epi la apre lap ri lap ri m di konsa m di konsa tonton m pa vle pou pou tifi pèdi m kounya la lap ri.

M pap baw manti papa pou janm wè peyi sa vin ye la menn m pap baw manti frèm m gon sèl ide baz lage pye menn gen don black man ou wè la talè a la m te tris menn men ou fèm ri avèk pawòl sa w di a la menn lage pye w kote w prale ki ide yon nèg te ka gen apre lage pye w nan peyi sa yon peyi se ensekirite kap di w bonjou maten midi swa menn lage pye m se meyè chwa monchè pandan map di w sa menn humm.

Menm kisa.
Pou dat m chita la map tann ou la menm. M pa renmen lè w fè m sa non cheri. Sa fè 2 fwa w fè mot devan zanmi w lan. Kòman w akeyi m konsa? Anben yo k pou aranje pou l pa plizyè fwa. A chak fwa m gen randevou w pot on kòb pou mwen bay sa wap fè m fè pil chita bay sa w menm. Sa vle di kòb la pi enpòtan pase m? M pa di sa menm bon ou konnen lajan moun pa ka viv san lajan moun pa ka viv non menm. Lajan e san l ye.

M konnen sa n ap andire. M konnen bagay la pa bon. Men pa bliye mesye, gen yon Bondye k ap panse pou nou. Bondye? Wè.
Bondye pa bliye nou. Bondye bliye nou, monchè. Ou konnen kòman peyi a vin ye. Nan eta sitiyasyon peyi sa ye la pou Bondye pa bliye nou? Mesye, apre twa, kat, senk mwa la ankò mesye, se senk moun k ap met ansanm pou yo achte yon ti mamit diri. M konnen vi an vin di, e fòk tou fè sakrifis. Lage pye nou, lage pye. Non mesye, si w kite peyi a, Stanley kite. Mwen menm ti Meksiken m kite peyi a. Mwen menm mesye, mwen e nou, e nou k renmen peyi nou. Men kiyès k ap rete ladan l mesye? Kiyès k ap rete nan peyi a? Se nou menm ki pral rete ladan l mèt la. Mwen menm gen, oh, m pral mouri pou peyi m. Vi a pa mande sa mesye. Fòk nou sipòte moun. A, nou menm nou pran pòz moralis nou, pòz patriyotis nou. Mwen se mwen menm, mwen menm e peyi a m ben kite. Ti jèn mesye.
Kòman nou ye ti jèn yo? Ou la epe a?
Ou anfòm?
Ou la epe a gasonm? Ou anfòm wi. Monchè, m te bezwen w dirèkteman men kòm e pa yon bagay ki grav m panse Ou ka pale an franse? M ka pale wi. Kiyès ou te bezwen espesyalman? Ou menm. E pa ou menm ki rele Stanley? Ya, e mwen menm wi.
Misye annafè? Non, non, e pa sa.
Monchè, ou konnen pou kisa m vin kote w? Mon koupè m. ki pote m plenn pou ou plizyè fwa. Lè m di bon konpè m se Papa Keïsha. M kwè li nonmen non jènjan sa tou. M pa bli, m pa konn non an. Men l nonmen non avèk yon lòt. Mesye ban m di nou mesye. Ban m rele Venswe ba m. Tande, tande.
Nan bon sans mesye. Pè a te ka papa nou.

Non pè a ou paka fèm manti sou mwen mwen pa la dan. Ou wè lepè a li menm li ap pede pale pale. Menm map avèk titid ankò menm menm se nèg ki bay tout ti jèn respè. Yon ti jèn ki pa banm respè menm mwen an afè lajistis. Men kòman ou rele kòman ou rele gran bòs.
Paske ou konnen mwen menm mwen renmen obeyisan kòman ou rele. Non menm non pam se bèl papi. E demwazèl la se pa pitit mwen li ye tou e fiyèl mwen. Men dèske si wap pale avèk yon moun wap koze a yon ti fi li gendwa pa vle reponn ou. Menm bay rezon pou ou wèl ou fawouche papal ou fawouche. Ou fawouchel tou. Bel papi.
Jan w di a banm eseye konprann. Men eske answa sa poko janm rive w lè w ap koze avèk yon fi oubyen ou vle achte yon machin ou pa gen kòb. Ou pa fè sakrifis pou li? Kòman ou pral vle si ti jèn nan renmen yon fanm pou l pa ka fè sakrifis pou lanmou an? E pa jalouzi m vin fè la.
Neytou m pa antre nan bagay relasyon. Sof ke sa m vle di misye. Misye ka renmen fi a. M pa ka di misye ni kanpe pa pale a fi a ni ba men sof ke mwen vle respè pou lepè a. Lè l ti yon wòch li pou yon moun nan lari.

Sèl sa m di w bon m di w. Ou se yon ti jèn, ou pa gen vizaj ki degoutan tèlman ke sa. Ok? Mwen swete mwen menm, se dènye fwa tou m ap vin sou sa avè w. Paske si lepè a gen yon pwoblèm se mwen k ap kouri.
Ou wè sa m di w la? E lè konsa l p ap bon pou mwen. Ok? Eseye jere sa pou mwen.
Dakò gason m? Pase yon bon jounen.